e avèk non chofè a, plak machin chofè a, nimewo lisans chofè a avèk non chofè a, avèk ki bato ki vin avèk kontenè sa, ki lè l antre, e kounye a ki bò kontenè sa prale, nan ki baz l ap antre. Donk se enfòmasyon sa ki nan AC 1 an. Lè dwanye a fin ba li l, mwen menm chofè sa vin kote m avèk AC 1 an. Djòb pa m nan se ki sa l ye? Se m gen yon fèy nan men m, premyèman m verifye èske kontenè sa li nan lis lan, Dezyèmman, mwen anrejistre enfòmasyon kontenè a, sa vle di ki nimewo kontenè a e sil ki sou AC1 an. Epitou mwen pran nimewo kamyon kontenè a e ki prale avèk kontenè a. Mwen pran nimewo chasi ke kontenè a sou li a. Epitou mwen pran sil la, apre sa mwen di men ki lè kontenè sa kite pò a. Apre sa, mwen gen yon òdinatè devan m. Mwen konnen yon lè kap kite Etazini. Ok, ok, map presi, map presi. Mwen gen yon òdinatè devan m pou m just di ke. Ok kontenè sa li te nan pò a mwen transferel mentnan gon nèg tou al mwen gen. Nan tout detay sa yo pa gen destinasyon kontenè an non plis kote li pral ale. Non ebyen se sa m di w se pa livrezon li ye livrezon se lè kontenè a pral kay mèt li men transfè lan se lè lap soti nan pò a pou l vin nan tèminal la e anplwaye pò la fito Se pa ou menm ki ka gen aksè pou verifye konntenè a. Se ladwann sèlman ki ka ouvri konntenè a. E kilè yo pral kilè yo pral ouvri konntenè a se lè l rive nan tèminal la y ap ouvri l. M te do di nan jounal la maten an nan tit yo genyen konntenè sa yo ki te soti san verifikasyon. Non, konntenè sa yo yo pa t gen pou yo te verifye yo a. Jeneralman konntenè verifikasyon sa yo se lè yo rive nan tèminal la ladwann pral verifye yo. Kounye a detan m ap fè travay mwen konsa gen yon lòt nèg anba nan tèminal la ki se. Alex Jerome ki gon dwanye bò kote l tou, lè chofè a vini avèk ACN an, e dwanye a se li k pou pran ACN an. E Alex Jerome li menm, li fè menm bagay la, li di ke l resevwa konteni a. Detan m ap fè travay la, m gen yon chèf dwanye, pase se premye fwa m te wè l, li antre nan biwo, li vin nan pò a, L al yon kote, yo di epa, l al vin yon lòt kote, apre sa l vin antre kote m. Lè misye antre kote m nan, m te poukò m nan biwo a, m chita devan òdinatè an. Misye just poze m yon kesyon, misye di m kote dwanye a? An, mwen di dwanye a deplase, li al achte manje pou l manje. Li te ka nan yn èdmi yo, m pa sove kilè. Kounye a misye di m konsa ke a dwanye a pa ta sipoze pa la non, lè m vin la. Poukisa w la ou menm? Se paske ou nan prive. Ou konnen si w deplase y ap revoke w. Men misye konnen li nan leta menm si l deplase yo pap revoke l. M di bon mwen m pa konnen. Sa se dwanye paske se dwanye an k ap dirije men yo menm k ap dirije dwanye a. Misye wè ase 1 yo. E mesye gen vagabondaj nan peyi sa. M sezi wè yo di n ap falsifye bòdwo la dwat. Se pa bòdwo sa ye. Bòdwo se yon bagay ki gen lajan ki gen nimewo e sa m panse kòm bòdwo. Men sa se yon otorizasyon de sikile sa na ryen avwa avèk se kon apèl bòdwo mesye. Kounye a la misye di e ase 1 sa yo kijan yo fè siyen san yo pa ranpli. Mwen di la ankò se dwanye a ki konn kijan l travay se li konn poukisa l siyen yo. Kounye a misye di l ale. Misye di m ta sipoze kanpe operasyon an wi men m ale. Misye te kapab sot nan radyo karayib la la prèske rive nan top 50 men nan entèval lè mwen l ale pou l retounen an. Lè misye retounen misye jwenn dwanye a la kounye a la. Misye pran ase 1 yo nan men dwanye a e pa nan men m. Misye pran ase 1 yo nan men dwanye a li di l kanpe operasyon an. Lè sa a m te gen 55 kontenè k t ap. transfere, mwen gentan transfere 38 donk rete 17 epi tou. Lè w di transfere, pa pran lari? Non, soti nan, egzateman, soti nan pò a pou ale nan tèminal la, se pa lari, se pa livrezon li, se pa kay kliyan. Kounya la, sa pase, te gen yon transfè ki te fèt nan lendi, m wè l pa fèt. Kounye a tout bagay poze. Apre sa m tande ke pò a fèmen. Yo envite m nan yon reyinyon madi ki te 23. Lè m rive nan reyinyon avèk lè chèf dwanye, se menm ti kesyon sa yo k ap poze. Jamè, jamè il na ete mansyone de kontenè disparu nan diskisyon m avèk ladwann, avèk direktè e avèk yon nan responsab pò a. Se detan m nan reyinyon an, m tande. Pakè debake avèk manda pou vin arete Alex avèk Nathan, kisa k sou manda a, se asosyasyon malfètè kontre bandi. M sezi, kounye a lè m rive nan pakè, sa k pral pi etone m nan pakè a, se lè m rive nan pakè a jij e komisè sibstitu di komitè di komisè k ap fè k ap fè pale avè m nan, se lè sa m pale misye di m kisa m ka panse, kisa m ka di sou 3 konntenè ki gen zam ladan yo ki disparèt. M tèlman sezi mesye m wè peyi sa sonje yo ka fini a nenpòt ki mo nenpòt kilè sa bon pou anyen mwen ale nan prizon menm jou a yo voye m penitansye mwen avèk Alex yo voye nou penitansye e malgre mwen di jij la ke mwen pa gen 3 kontenè ki disparèt e m pa tap transfere 3 kontenè mwen fè pon e diferans sa pou li ant transfè e livrezon mwen di m tap transfere 55 kontenè mwen di gen 38 ki transfere deja li di m kot rès e nou gen ret 17 ki pa transfere li di m kot 17 yo mwen di 17 yo nan pò lafito. Ou tande mesye, 38 yo nan tèminal la, 17 yo nan Pò Lafit ou. E dwanye yo te wè tout ase 1 yo nan men yo chofè ki desann avè yo, yo nan tèminal la. Mentnan se lè m nan prizon ankò m ap fè nouvèl nan demen maten mwen tande gen 16 kontenè ki disparèt pami yo gen 3 kontenè ki gen gwo zam de gè ladan yo. Donk yo arete 2 ajan dwanye sou kesyon sa. Mwen m pa ajan dwanye mesye men. Wè m pa ajan dwanye m pa ajan dwanye yo arete m yo di m non non sèlman mwen nan m ap travay port lafito m pa ajan dwanye yo di ke yo arete m yo arete ajan dwanye m pa ajan dwanye e dotran plis nèg yo konnen ke pou e moun k ap travay port lafito pa gen aksè pou yo verifye yon kontènè se sèlman ladwann lè kliyan fè tout ranpli kon ranpli tout kondisyon pou l gen pou l ranpli yo pou dwanye yo kounye a la al ouvri kontenè avèk mèt kontenè a. Si yo ta ouvri yon kontenè kounye a yo wè gen pwoblèm ladann premye moun pou yo ta arete se mèt kontenè a wi donk sa mwen menm mwen wè nan bagay sa paske mwen m pap ouvri kontenè m pa gen rapò avèk mèt kontenè m pa gen rapò avèk kliyan mwen esplike w tou senpleman kisa m gen pou m fè kòm travay la donk sa vle di ou menm ou te nan prizon ou libere m nan prizon m fè 11 jou penitansye mwen menm tou ansanm avèk Alex alò fò m di fò m byen di nou tou se konpayi an ki konnen ke pat gen anyen ki te pase mal se yo menm ki ban nou avoka tou ki pèmèt ke nou libere. Donk selon ou pa gen kestyon kontenè disparèt? Pat janm gen kontenè ki disparèt e yè mwen wè gon jounalis ki tweet misye di konsa ke yap yo retrase lè kontenè pèdi men pat janm gen kontenè ki te pèdi tout kontenè yo te la pat gen kontenè ki te pèdi donk yo paka retrase. Retrase se sa w pa t konn kote yo te ye. Donk 17 sa w ap pale a la a ki te dwe transfere nan tèminal la, yo la, yo nan pò a. Se yè yo transfere yo, m kwè yo transfere yo nan pò a yè, nan tèminal la yè e yo verifye yo yè. Se yo y al verifye a? Yè e yo y al verifye a. Se yo y al verifye a. Donk men poukisa yo arete m mesye? Se yon peyi ki gen vagabon e, ekskize m ekspresyon. E le pri de tout sa se paske se nèg kal lekòl kap fè vagabondaj. Si se moun ki pa al lekòl kap di lè yal lekòl kounya la ya sispann fè vagabondaj la, ya sispann fè moun abi. Men se nèg kal lekòl wi mesye kap fè mwen abi. Mwen fè tout vim mennen yon vi dwat. Jodia nèg yo sal mwen sou tout rezo sosyo, di kem vòlè, di kem nan kontreband, di kem nan kontreband zam, afè zam nèg yo sal non mwen nan tout rezo sosyo. Ok nan jounal le nouvelis nonm sòti, jounalis ap pale, Get mesye enmi fè a se janm di w li a se konsa l ye il n'a jamais été question de conteneur disparu.
Kote papa douden kousa k te parèt ki mande pou ajan kale k kase tèt tounen prizon w lan la e misye prizon a lòt zanmi an la e misye wi ki otè w. Vwala nan reyinyon n fè avèk la dwàn yo misye te la se misye ki vin fè reyinyon an avèk avèk 2 lòt dwanye. Donk se misye e lè map gade nan bagay lè jij la ap odisyonem nan mwen wè non misye ladann misye rele e nan lè sa mwen wè sinyati misye. Ki jou l te ye lè sa a, lè yo te vin jwenn nou an? Yo te yo te vin lè yo vin arete on jou dimanch paske transfè yo fèt le dimanch. Ban nou non misye non. E misye rele Carl m pa sonje sinyati an. E Carl la koz tout dega sa yo tout bagay sa yo nap tande paske se sa nap di Guerrier on kontenè se pa alimèt se pa epeng ti tè. Tout kontenè sa yo disparèt.
Kontenè kouri bride kontenè yo ale machan se pa pou pè. Men ou pa gen yon zye k wè yo. Se bagay tèrib. Se bagay tèrib.
Donk kontenè yo mesye pa gen kontenè ki te disparèt. Donk finalman ou tounen wal jwenn fanmi w la? Wi mwen al jwenn fanmi m men mwen libere mwen libere mwen libere men mantalman m nan prizon. Wi mantalman mwen nan prizon. E mwen gen yon tèks ke m pral pibliye pou m fè mouche ladwàn. di n kisa lap fè pou l libere m mantalman. Enfòmasyon ki jounalis la bay ki di yo rekipere yo, li pa di kote yo jwenn yo. Li di kon se Gary Pierre Paul Charles ki fè twit lan. Mwen gen enfòmasyon ki se te dcpj, te gen yon pakèt otorite nan Fò Lafito ki Site Solèy la. Egzateman. Misye di yo re, misye misye itilize mo retrase a. Donk se retrase a. Retrase, retrase yon bagay, se yon bagay ou pa konn kote l te ye. son bagay ou pat wè donk ou retrase jas ou rive ladann men depi le menm jou mwen di sibstiti di komisè ki tap fè odisyon m nan ke 17 kontenè sa yo yo nan pò lavi ton pa gen e te gen 38 ki desann 38 yo yo nan tèminal la malgre sa yo voye m penitansye m fè 11 jou mwen menm avèk Bèna Alèks finalman peyi sa gerye son nèg mache 13 mwen menm map di ke Bob

Toutfwa Beatrice Simplice, manman 3 bebe yo, swete jwenn akonpayman leta.